Se oksidan an kap dirije peyi an. Se 2 anbasad nan oksidan ki pa vle yo chanje yon premye minis. Si efektivman nèg sa yo jwe wòl prezidan oubyen yon konsèy prezidansyèl e ke yo vle chanje yon moun, e lalwa ba yo fè obligasyon, ba yo posiblite sa a, m pa wè nan kisa yon chaje dafè oubyen yon anbasadè vin ladann. E ankò kòman fè yon premye minis non. Pou tèt yon pòs premye minis ou oblije fè ap imilye peyi a davantaj. Donk se vrèman grav, trè trè grav dè 2 kote. 1 premye minis lan pa gen dimansyon dòm deta, li pa respekte peyi an, li pa gen okenn patriyotism ki fonksyone lakay li ditou. E diplomat lan, m te ka konprann li te ka pran deplase l al pale a nèg yo, men ase alèz Pa jennen pa wè kisa sa ka koute w kòm diplomat, ekri l pou ki te yon pyès jistifikativ pou montre w ap fè presyon sou de responsab de peyi pou ka jwe wòl ke w dwe jwe anndan peyi sa a, se trè trè grav. Jodi a m te toujou di l nan mikwo nou, e mizè Ayiti, kalamnite Ayiti, soufrans Ayiti, li pwograme, planifye pa oksidan. Tout mizè non se yo. Yo toujou chèche yon esklav domestik, yon restavèk pou jwe wòl pou yo. Si yo pa jwenn Fils-Aimé y ap jwenn yon lòt. Y ap toujou jwenn yon lòt pou egzekite plan yo. Men se plan yo, ide yo k ap pase. Se menm jan nou jounalis la lè nou vle gen yon kesyon, yon repons kesyon an, nou poze kesyon an konbyen fwa pou jiskaske nou jwenn ki moun ki ka reponn li nan sans ke nou bezwen an. Se menm jan avèk diplomat sa yo. Donk tout moun yo bezwen mete la a, fò yo sur ke yo ka oryante w, dirije w, kòmande w jan yo vle. E se sa k fè peyi an nan sitiyasyon sa a. E dayè m te toujou di l, si yo te sur nèt moun t ap kapab dirije peyi sa a vè yon mekanis de devlopman, yo pa t ap mete l. Paske yo pa, yo pa vle wè non. Yo pa renmen non, yo deteste non. Se sa mwen m di l, se konsa l ye. E jodi an, yo fin met peyi a ajenou, Yo kanpe deyò yap di se nou ki responsab, de kisa nou responsab la? E m pwofite nan nan trak sa felisite e Fridjan e li e nan tout 7 moun ki de pasay nan cpt an enben se li menm ki tante yon bagay e se paske l tante ki fè l jwenn rezilta sa yo se paske l tante ki fè yo ba l obstak li vin wè obstak lan lap pèse obstak lan epi yo vin kanpe anfas li kòm yon ekran. E se sa prezidan Jovenel te toujou di an. Se sa m toujou ap di non, oksidan an verouye tout sistèm administrativ nou an. Li pa kite okenn espas pou nou kreye anplwa anndan sistèm nan pou nou wè kòman nou te ka anpeche jèn nou yo antre nan nan banditism, antre nan gang. E se sa yo fè nou. Depi w pa ka kreye anplwa, eben jèn nan, nan si mond ke w gen la jodi an, fò l gen mwayen pou l viv, eben l pral antre nan nenpòt ki kote pou l antre pou l ka viv. E se sa. Fridjan deklare w tout, pran tan nou, pran san nou tande m, kèlkeswa diferans nou gen a Fridjan. Nou gen anpil diferans avè l. Ou konn ki dega nèg sa a fè nan brh e tan dot. Men jodi an, li di klè sa ankò, li repete oubyen yon seri de pati sa Prezidan Jovenel te konn ap di, sa mwen menm m te konn ap di apati de pwoblèm ki gen nan administrasyon peyi nou an. Si ou pa konn travay ou pap janm wè pwoblèm nan. Men kon w tante travay epi yo di men obstak la. Depi w bezwen kòb pou fè dezòd wap jwenn kantite kòb. Kan w bezwen kòb pou kreye anplwa, pou fè devlopman, yo di men obstak la. 1, Yo mete yon sèl kont ki gen jodi a, yon kont inik, sèl ministè finans ki gen l, se yon dezòd, sou pretèks pou pa gen koripsyon, se manti, se pou yo ka fè koripsyon nan sans pa yo. 2, Yo mete yon kontab piblik, yo di se konsa se pou pa fè dezòd. Kòman w fè mete yon kontab piblik e m bezwen dechaj? Sa m fè dechaj la? Sa di kontab piblik lan se li menm ki di pou si m depoze 50 goud se li menm ki pou ban m otorizasyon. Sa m bezwen ki dechaj ankò? M toujou gen dechaj. Epi n ap bay manti nan yon peyi, n ap jwenn yon seri de inyoran ki pa konn administrasyon an ki di w wi se paske l bezwen vòlè, e paske l bezwen isi. Mwen menm kounye a m pa nan administrasyon an, m pa ta p defann sa. Men se peyi m. Tan ke nou pa ka kreye anplwa pou jenès lan, nou pa p janm ka rezoud pwoblèm ensekirite an. E sistèm nan mete tout. Tout barikad pou kreye anplwa, depi w ap bay travay e w ap eseye fasilite jenès la jwenn espas pou l sòti nan gang lan, enben li di w men obstak la. Donk se nan kad sa a m felisite Prejean. Dayè li di w li, li gen yon bagay li di w se vre, poukisa Kou Siperyè dè Kont, Ministè Planifikasyon, Ministè Finans, CNMP pa ka met tèt yo ansanm pou yo rezoud pwoblèm nan paske nou tout enstitisyon sa a m site la yo se dè moun ki dè zanplwaye dleta. Yap travay pou pèp lan. Pèp lan se popilasyon an. Leta se popilasyon an. Poukisa yo pa ka met tèt yo ansanm? E m te toujou di l, tank yo pa met tèt yo ansanm, pou w fè yon pwojè, ou bezwen 8 mwa, 6 mwa, 8 mwa, 12 mwa. Bon ki, ki, konbyen pwojè yon prezidan ap gentan fè nan 5 an? E se la pwoblèm nan ye. E m felisite li, e m di li, e nou menm malgre nou gen anpil diferans avè li, se fil, e prensip, e vè a demi vid, demi plen an, Sèt fwa si mwen bò kote yo, frè bò kote yo pou non di yo felisitasyon malgre anpil diferans nou gen avèk yo kanpe la e e premye minis lan e e nan yon dinamik de prensip fòl ale li dwe ale li desann twò ba li li detwi peyi an twòp yo dwe goumen menm si yo pran prizon yo fizye yo fò yo fèl ale e si yo pa fèl ale se la yo echwe. Minis, pandan ke ou felisite e e prezidan. Fedjan, nou wè genyen yon kote tou nan deklarasyon ke li te ye a, li di ke Bsap e ke nou konnen Guiky depi yon minit trè pwòch li, ekip Frè an lan trè pwòch Bsap, e li di se yon ekip nèg avèk zam ilegal. Kijan w konprann deklarasyon sa? Bon, m pa konn sa l vle di pa la. De kote l di yo ilegal, de nòt kote li di yo te ka sèvi avèk yo. Bsap se yon enstitisyon legal. Men zam yo genyen an si epa leta ki bay yo se zam ilegal se sa vag ya soti de la koman anrejistre zam sa yo epi rann bsap fonksyonel pou nou ka rezoud pwoblem ensekirite a men yon nan bagay li di ki pli grav trè grav m ta renmen nou tout al jere peyi sa li diw on enterè sou dèt nou paske m wè nou pa Pwoblèm peyi a tèlman pa enterese moun, li pè de gwo deklarasyon epi sa gen sa vle pase pase kòm yon lèt alapòs. Li di yon enterè 24, 25 la nou te gen pou nou te peye 400 milyon de goud, yo fè l pase de 400 milyon de goud a 5 milya de goud. M ap ban yon ti egzanp tou piti, nou menm ki la a. Se kòm si m prete yon kòb nan men nou. M te gen yon enterè pou m te ba nou nan ane an e 40 dola m te gen pou m te ba yo kòm enterè nan kòb m rete nan men nou an. E yon bon maten yo vin di m nan menm ane a se 50 mil dola m gen pou m bay. Kote l pase? E dezyèmman, kòb sa yo nou prete yo, kilè nou prete yo Senyè? Kilè nou prete yo? Nou prete yo pou fè kisa? Mwen menm m bezwen yon bagay. Mesye, m envite nou sa, tout moun k ap tande m la a, Al sou Google la wap wè tout kòb Etazini dwe, tout kòb Lafrans dwe, tout kòb Repiblik Dominikèn dwe, tout kòb tout lòt peyo dwe ou pap janm wè kòb Ayiti dwe. Poukisa? Poukisa yap fè non sa a epi yap pale non mal ankò sou li? Yap di non pa kapab kòmsi non siw non pa kapab vrèman? Non syon nou pa kapab, Ayisyen se yonn nan moun ki kapab devlope peyi an, fè peyi a ale yon vitès eksponansyèl, sèlman oksidan pa vle.
Ou di ou di nou nou akò de prensip paske premye minis Charles desann twòp la e Sepita ta sipoze revoke l. Se sèl rezon sa ki fè ke l ta sipoze revoke l? Ou di mwens eske ou dakò ann di rezon fondamantal ke mesye bay yo di se paske pa yo pa jwenn rezilta? Eske w dakò ke premye minis la ta sipoze desann paske li pa bay rezilta? Kesyon rezilta, yonn ladan yo pa bay rezilta. Rezilta, si depi nan 3 premye mwa yo, yo te dwe tranche pou yo te voye moun nan ale. Aprè 3 mwa fò w manifeste sa w ka fè. Depi w pa ka ap manifeste, yo ka ban w ti delè, epi yo ban w warning, si w pa kapab yo retire w. Se tou lè, tout ekip lan, ke l te cpt an, ke l te primature lan, yon tout echwe nan tout bagay yo te gen pou yo fè. Pa bliye sa yo te gen pou yo fè, 1 se rezoud pwoblèm ensekirite an. Pou rezoud pwoblèm ensekirite an, fò w kreye anplwa. Pa gen asòti de la. Pa gen yon moun ki ka rezoud pwoblèm ensekirite sa a san kreyasyon danplwa. Yo pa fè l ditou. Dezyèm bagay, fò yo te fè referandòm nan. Tout lajan referandòm nan gagote, tout divize ansanm, li pa fèt. Men kounya ou vle eleksyon an pou kolon an ka mete moun li vle sou pretèks se yon moun ki legal, ke l te ilejitim ou otre, pou yo kapab egzekite plan makab yo an. Se sa yo vle fè. Donk mwen menm, men pa bliye se cpt a ki kapab voye PM nan ale. Se tout ki ta dwe ale. Kòm lòt ta prale, ke w vle l ke w pa vle l, 7 fevriye, se klè. Men k sa a, pa gen okenn mekanism ki di w apre 7 fevriye ki lè pou w voye l ale. Donk si yo ka voye l ale depi kounye an, piske se yon pakèt initil, ke yo voye ale. Donk, an nou di, pa rapò avèk tout pwoblèm sa yo ki gen anndan peyi a, nou konnen ke fren se youn nan òganizasyon, pati politik si w vle, ki ap travay sou sa ki gen rapò avèk revolisyon. Èske nou pa twouve ke pa rapò avèk ti fay ki gen la a, se moman sa a pou ke nou ta ap kòmanse revolisyon an nan nenpòt ki fason ke li te ka ye? Okenn revolisyon pa ka fèt san prezans pèp la, san prezans popilasyon an. Jiska prezan son popilasyon kap dòmi tankou Ibrahim diw ou paka reve yon moun ki pap dòmi donk ou pa janm konprann kote popilasyon ki sal vle pou tèt li eske se pè eske se mizè eske se mistikman yo andòmi popilasyon an nou pa konprann okenn moun non paka chanje vi yon popilasyon san kel pa patisipe nan chanjman sa. Menm lame ki ka fè kou deta ki gen mwayen yo paske lame gen yon bòn pati nan pèp lan ladan l an majè pati baz lame a se pèp la pa janm bliye sa e dè ke lame a fin fè mouvman an fò l jwenn lejitimite popilasyon an ki vin apiye l jodi an ou wè gen pèp lan la ki konprann se pa ou wè yon kit teknik depi yo santi yon mouvman pral fèt y ap separe manje. Y ap bay kan yo. Epi, gen bouwòn de tout kan yo. Si w pral sòti, fò yo konn ki kote w prale. Men sa gen pou l fèt, malgre tou. An nou pran tan n. An nou kite emosyon an travèse popilasyon an. Enèji an rive. Ensuit, avèk yon dènye diskou la a, Ibrahim fè an favè Dayiti, pou yo konnen kote malè Ayiti ye. Li lè ke nou pa gen okenn madichon, nou pa gen okenn bagay. Nou kapab, se nou pou pran desten nou an men. Li lè li tan, nou menm tou kòm jèn jounalis, peyi an se pou nou. E si nou ka kite kay nou pou nou vini jodi an nan kad yon entèvyou, se paske n ap goumen pou peyi an chanje. An nou tout goumen nan sfè daksyon pa nou pou nou wè kòman nou ka chanje peyi sa a. An nou di ke le pèp a bezwen de plan. Yon plan ke yo konnen ki pral kòmanse a pati de A, B, C, D pou n kapab jwenn yon solisyon pou n rive jiska Z. E dotre pa, an nou gade pou nou wè sitiyasyon sa ki gen jodi a. Sa li montre klè pou anpil moun ke on ne dirige rien, ke se entènasyonal ki ap dirije tout bagay. Men pa bliye nou nan yon tranzisyon. Fren genyen kòm objektif, di mwen, pawòl ke yo gen kòm ideyoloji, yo pral nan eleksyon avèk seri de moun sa yo la. 7 fevriye, konsè prezidansyèl la manda l fini. Pral gen yon lòt moun ki pral sou pouvwa ke nou pa konnen kiyès sa ap ye. Se pap toujou menm tranzisyon an. E èske se pap menm enstans entènasyonal la tou ki pral mete moun sa yo? Kounye a, ann di, si moun sa yo ta gen yon ti tan pou yo fè eleksyon, èske fren pa pral nan eleksyon avèk moun sa yo tou? Sa se de kesyon ke anpil moun toujou ap poze, yo bezwen konnen, ke m ta renmen pou eseye pataje yon ti enfo sa avèk nou sou sa. Efektivman sa w di an, posibilite se entènasyonal la, se toujou yo menm. E menm nan eleksyon yo, yo pa janm vle leta a met moun, sètadi pèp la met moun. Se pou yo ka toujou regle zafè yo. E se sa k fè m envite tout moun, dènye diskou Ibrahim nan favè Dayiti an, pou tout moun tande l, li dire 29 minit. Donk yo pa vle pawòl Ayiti an pale devan Nasyon Zini. Se toujou pawòl pa yo ki pou pale swivan je yo bezwenn. Sètènman se yo menm ki ka mete moun. Tou depan. Tou depan. Yo gen dwa mete moun ou al nan eleksyon. Moun nan gen dwa gen yon minimòm l ap ofri. E minimòm sa a, kòm se pèp la an grand pati ki ka tranche, pa bliye an 90 se pa vle non yo te vle Mèt Aristide. men yo pat ka anpeche l. Enben, yo ka gen, Guy Philippe gen dwa kandida la, yo gen dwa pa renmen l men yo pa ka anpeche l. Muscadin gen dwa kandida la, yo pa renmen l, yo pa ka anpeche l. Tant d'autres, Michel Soukar gen dwa kandida la, yo gen dwa pa vle l, yo pa ka anpeche l. Se pou m site moun sa yo sèlman. Donk, men ki tip dòm ou gen, men moun sa yo la se yon pakèt moun ki genyen yon, m pa wè, ki gen yon inyorans tèlman elve Ou pa ya nosyon peyi an pa enterese yo dayè lè w pran Fils-Aimé se yon peti boujwa ki pa pè voye nan aletranje k ap pran plezi yo ki pa etidye anyen ki konnen mizè etazini ki konnen pouvwa lajan etazini ke yo voye la vin fè lajan ke y ap fè lajan yo afè peyi pa enterese yo konbyen moun si yon moun te gen karaktè yo ta dakò 7 moun nan yon konsèy ki moun ki gen karaktè k ap asepte l. Edga ou panse ki te moun, mizè fè Edga bliye sil se moun. Ba vant li bliye sil se moun. Sèl moun mwè ki te ka fè yon bagay la, men apresa Fritjan an dènye moman la se li mèt montre ou denonse pwoblèm nan e li mete jodi an li sa ou wè chaje dafè a fè la pap janm gon chaje dafè t fè l ankò. Afè ekri moun nan Èske se paske konseye a li te santi li yo pyetine l?
Sa pa enterese m, se sa ki fèt la te enterese m. Menase a, okontrè fò l menase pou yon bagay fèt. Pa bliye, chak moun ki fè yon bagay se paske enterè l leze epi ou menm eksplwate sa Pran opòtinite sa a, eksplwate l. Se sa yo di w, gen yon sèten tan opòtinis lan bon. Kòman pou nou eksplwate sa? Si nou pral kanpe di Fritjan pa bon, pa okipe li, de menm Lamò 100 jou. Lamò 100 jou la, l gen tout dega l fè popilasyon an. Men si l gen yon bon bagay, ou ka eksplwate l pou sa pa janm repwodui ankò, eksplwate l pou sa pa janm repwodui. Men si n ap rankontre nan toujou rete menm sans lan, nou pa ka tranche, enben nou p ap janm jwenn rezilta eskonte an, rezilta nou swete an. Donk jodi an, yo kapab toujou, tankou m di ou, mete moun yo vle, sa pa di pou otan nou pa pral nan eleksyon, tou depan paramèt yo, tout è dinamik, tout è dinamik, men moun sa yo konnen, dayè gad ki konpòtman e. Fizeme gen la wal kriye devan yon chaje dafè fè yap voye whatsapp li chaje dafè lan tèlman leje mdi eske misye sa ameriken mpa konn ameriken leje konsa pou konnen whatsapp ou voye ba yon nèg li ka gaspiye al atravè lemond e menm kote ou voyel lan tou li ka sou rezo an ou pa jennen ou voyel wal kriye ba li yo tèlman konnen otorite nou pa gen okenn kolòn vètebral. Yo panse nenpòt sa w fè yo, menm si w te pase watè nan figi yo, y ap di w hsnsey. Donk, yo fè nenpòt ki bagay. Yo ka fè nenpòt ki bagay. Men pa bliye, se yon erè ki t pou fè vaz lan devèse. Ap gen yon erè ki pou fèt, pèp la ap pran lari an, epi l ap di, sètfwasi, nou vle yon lòt peyi.